Ou konn jwe foutbòl anpil? Wi, m konn jwe foutbòl. E lè m ta pral pati, Dani Jan pa te mete m deyò nan wouj lan. Te gen de medam ki te sot Leyogàn, gen youn ki t ap pati. Gen youn nan medam yo ki t ap pati epòk bagay Merili a. Lè sa a Neyima ap pati, Melisa p ap pati, li voye Neyima pati nan plas mwen, li mete m deyò. Pou ki rezon ou te mete w deyò a menm, ta dwe mete w deyò? O, an tèm de moun pa m, mwen menm m pa gen marenn a parenn anndan. M pa gen marenn a parenn, tout bay la e marenn a parenn e gwo dyab li ye tou. Mwen m pa gen gwo dyab nan moun mwen yo. Wi, yo mete m deyò. E jwè n ap pati nan samdi, m vini mete m deyò nan vandredi apremidi pandan n sot nan antrenman. Jannik di Rudy Joseph lakay ou pou twa mwa. Twa mwa medam yo li t fin pati nan samdi, nan dimanch li vin dèyè m gwo vwa. Men sa k fè m tou kite foutbòl, m pa jwe ankò. Men nou konnen yo t akize Dadou Janba kòm moun ki t ap abize medam yo nan ranch lan. Wi anbe, e menm lè bagay sa tout kreyil yo sa te tou repete anba efekto a. Tout lè misye mete m deyò, tout lè Neyima di si l pa pati. Si poul pati se Melissa li pap li prefere pa pati li Dadou jan badi manda sa e nan moudal li kenbe si ou panse se nan moudam pral gen kou pouw anben menm bagay sa k te fè konnen ke Dadou jan pa konn ap itilize ti medam yo anndan an e vrèman vre li konn poze nou kesyon an wi li konn poze nou kesyon an wi li konn mande nou afè fi a gase nou dèk kesyon dlo bwa mwen e maron lòt ki rele Nadine li konn kotize nou anndan an. Ah dadou jean back konn fè bagay sa wi. Ou konfime ou konfime sa dadou konn fè nan nan ranch kade bouke a. Wi mwen me rit m rele e mwen k dil wi e Thierry k te mennen m nan ranch la Thierry moun gran goave lik te mennen m mwen m li konn kotize m menm se sak koz akoz li gentan kouche melisa neima konnen l kouche melisa li pa vle nei melisa pati ki koz ki koz li ki koz neima di si pou l pati san melisa l dwe fè pa pati menm lap dekrive misye men misye kwè koman l paka kite yo dekrive l mwen menm li mete m deyò l voye lòt la nan plas.

Mwen m la m gen pitit mwen m gen ti bebe m la la yo choute ti bebe a yon ti moun 1 an 7 mwa yo choute l la yo pase men yo yo pran bout valiz bagay lèt mwen pral nan pwogram a ti moun nan yo pran valiz lèt mwen pil bagay mwen pou ti moun nan yo met men bann nèg sa yo men Ki nèg ki konn ki pran yo a? Bann fimo sa yo wi tou dènyèman pandan map fè regleman pou m al gen wòb avèk ti moun nan yo leve bagay yo yo met nan mouda machin yo menm ti gaz mesye yo ap brase la yo vòlè l. Aprè la leve 2 galon gaz la pandan nèg yap vann li sou plas la e mechanste yo ye. Pou wap kriye.
Pou sak fè nou mal. E pou sak fè nou mal pou jan nap viv la. Sa wap mande jodi a menm? Sa wap mande menm? Jistis nou bezwen, lapè nou bezwen. Alèz nou bezwen, alèz nou pa bezwen anyen ankò non. Ebebe sa lè yo te di tal li pat gen andikap. Lopital bay a timoun nan poyèt la deranje wi poyèt timoun nan deranje e sou kout menm tande ti bebe ap dòmi yo choutel yo lagel atè a e sou poyèt timoun nan deranje o gran gob de twa la timoun nan pa gen moun isi m pa gen okenn moun isi e gran gob da la timoun nan bay krèk nan timoun nan. Depi kilè w nan lari a? M nan lari a non pòl.

E ou menm kisa ou fè pou viv kounya nan lari a? E nan lari a m rete, m lavi avèk on patnè e li k te mennen m nan. Genlè lè l ap vann l al pou li ede m men genlè m konn leve la m al lòt bò kote moun yo vre a. M chita yo konn ban m achte bagay pou yo, yo yo fè m kado on monnen aprè on anpil.
Lè w pa jwenn moun pou ba ou, ou rete grangou? Wi.
E m la m anba pye bra m pa konn ni de moun ni twa moun. Pa konn okenn moun anba pye m nan. Tout ti fonksyònman m fè m konn anime, m pèdi tout sa m konn pèdi. Apre m anime fon komès kleren lòt bò lè yo fini yo debouche tout gado yo lage yo atè. Poutèt yon galon gaz yo pa t lè kouri fouye anba bay la yo lage tout kleren yo atè. Dènye mesaj m ap voye, libète nou nou bezwen alèz nou bezwen alèz pou n sispann mouri grangou. Pou n sispann mouri grangou, pou n sispann soufri. Apa vòlè sa yo met chimè bati pou yo, met chimè vòlè pou yo. La Matisan, apre m ap sot Grangou ap la e nan mitan lari a nèg yo chita pou y ap kenbe machin, y ap fouye machin ap di ba yo tan kòb pou machin nan ka pase pou yo ka fonksyone. Yo menm, menm pa yo pa ka fè tout fòs yo gen se sou nou yo genyen li.

M konn brase, m konn pote l. Men metye men ko e komè e bagay kochè m konn fè. Avèk sandal m konn fè. M t al fèmen nan rich pa lè bouke nan afè bagay pou m vann. M te fèmen tab mwen yo kase tab la. On kouzen m ki rele Reginald vin rale fo zam sou grann mwen l kase tab la. Sa vin koz m tou tonbe nan m tou tonbe atè m vin pa ganyen ankò pou m soti.